Guys non mwen se Frantz se toujou yon plezi pou ke m rankontre avèk ou bò isit la pou ke m pote enfòmasyon pou ou ki kapab ede w. Nan videyo sa m pral ba w istwa income tax epi kèlke detay sou tax. Men gen yon dezyèm videyo ke m ap soti byen rapid pou m kapab eseye ede w familyarize w avèk kèlke fòm ki trè komen ke w ap gen pou resevwa pou w ranpli tax ou epi kèk lòt dokiman ki vrèman enpòtan w ap bezwen tou. Avan ke yo te entwodui income tax, gouvènman ameriken an te plis konte sou tariff avèk excise taxes. Tariff se taks ke yo enpoze sou enpòtasyon avèk ekspòtasyon, epi excise tax se taks ke yo enpoze sou konsomasyon avèk komès. Premye fwa ke yo te entwodui koze income tax la, se an 1862, kote Prezidan Abraham Lincoln te mande pou ke pèp la peye income tax. Rezon an se paske Etazini te patisipe nan lagè kote ke yo te fè anpil defisi, sa se te youn nan mwayen ki te kapab ede leta rantre lajan pou kontinye kenbe peyi a vanse. Donk sa se te yon strateji tanporè ke l te ye. Apre sa, vin gen lòt konfli, vin gen lòt gè ki vin koz ke yo kontinye fè anpil defisi e a chak fwa sitiyasyon sa yo prezante yo te toujou konn mande pou moun yo peye income tax. Kounye a la, lè ke gouvènman wè chak fwa l fè moun yo peye income tax kantite kòb ki rantre nan kès peyi a, yo twouve sa bon. Kounye a yo vin vle definitivman pou tout moun peye income tax. Se rezon sa ki fè w pral wè an fevriye 1913 yo pral ratifye sèzyèm amandman nan konstitisyon ameriken an ki bay Kongrè a otorite pou kolekte Corporate and Income Tax. Enpòtans fondamantal taks la se pou bay gouvènman federal, lokal epi state yo posiblite pou finanse sèvis esansyèl yo, tankou pwogram lasante, Medicare, Medicaid, epi w ap jwenn pwogram tankou food stamps, cash assistance, edikasyon, wout, lopital, lapolis, epitou peye anplwaye piblik yo, sipòte fòs lame peyi a, èd etranje, tankou w ap wè jan ke Etazini ap sipòte Ikrèn nan moman, e w ap wè anpil Ameriken gen pwoblèm ansanm avèk administrasyon Biden nan pou sa. Alright so nou pap kontinye avèk koze politik la. Ki strikti ke yo mete pou yo wè kiyès ki sipoze peye taks e kantite taks ke ou sipoze peye? Gen calendar year ki se ane sivil ki se 12 mwa konsekitif nan ane a ki kòmanse a pati de premye janvye ki fini 31 desanm. Se nan moman sa a ke mesye gwo palto yo deside rantre nan lajan ke nou travay byen di pou nou fè pou yo pran on pati ladan l pou ke yo regle zafè peyi yo. Kounye a ann gade kòman yo fè sa. Gen plizyè fason ke yo fè l, men nan videyo sa n ap espesifik pou moun ki travay kòm anplwaye ki gen yon W-2. Nan peryòd lane sivil la, konpayi ke w ap travay pou li a, lalwa ba li dwa pou ke li kolekte taks a chak peryòd ke li peye w pou ke li voye bay Internal Revenue Service, IRS. Kòman ke konpayi an detèmine kantite kòb ke yo ta sipoze pran sou ou nan chak peryòd? Fòm W-4 la, se li menm ke konpayi an ba w ranpli avan ke w kòmanse travay ki pral ede yo detèmine kantite kòb pou yo pran sou ou chak peryòd pou voye bay IRS. Donk, sa pral depan de fason ke w ranpli fòm sa a, yo kapab pran kantite ki egzat oubyen yon kantite ki anplis oubyen yo kapab. pa peye ase taks pou ou. So, se responsabilite ou pou ke ou ranpli fòm sa byen pou ke yo peye kantite taks ki nesesè pou ou. So, si ou ale nan chèn sa, gen yon videyo ke mwen fè ki montre ou egzakteman kòman pou ranpli fòm sa, fè si ou ke ou gade l, paske se apati de la, kesyon taks ou kòmanse. Men sa pa rete la. Nou kapab konprann ke chak sitiyasyon moun diferan. Lè w pran income, stati marital, si moun nan gen dependent l ap claim oubyen non avèk anpil lòt aspè toujou. Gen yon sistèm ke IRS mete an plas ki rele tax brackets. So se li menm ke ou pral gade ansanm avè m la pou w kapab konprann kòman yo detèmine pousantaj tax ke chak moun ta sipoze peye. Ann gade ansanm avèk mwen. In the first column, nou kapab wè pousantaj yo kòmanse apati de 10 pousan jiska 37 pousan. Epi nan first row ki an ble a, nou wè stati marital yo, single, married filing jointly, married filing separately and head of household. Epi anba a, nou kapab wè tout sa ki anvè yo se income, se kantite kòb ke moun nan travay. Ann gade dezyèm liy nan. 10 pousan. Si yon moun single e w travay pou 11600 dola w ap peye 10 pousan tax. Married filing jointly, so si nou tou lè 2 travay pou 23200 dola w ap peye 10 pousan tax. Married filing separately, w ap peye 10 pousan tax. A la fen w gen head of household, si w travay pou 16550 dola w ap peye di pou san taks. Li vreman enpotan pou ke ou konnen ke nimewo sa yo, yo kapab chanje chak ane a koz de inflation. Lot yo yon ti jan plis konplike paske gen lot aspè ke yo konsidere ke nou pap rantre ladan nan video sa but si ou ta enterese pou ke ou konnen, m kapab fè yon video spesifikman sou li pou ke m montre ou. Egzakteman kòman li fonksyone. Pou konprann income tax la yon fason ki bazik, se kantite lajan ke ou fè pandan ane a ki pral detèmine kantite tax ke ou sipoze peye. Donk, si ke ou peye an plis, ou genyen kòb pou yo voye tounen ba ou sou fòm refund. E si ke ou peye an mwens, ou ap dwe IRS. Men si ou peye egzakteman kantite ki nesesè a, ou pa dwe e IRS pa dwe w tout bagay ok. Banm ba w yon senaryo, se jis yon egzanp. Ann pran mesye Jean ki travay pou 56 mil dola pandan ane a. Yo konsidere pa rapò avèk salè anyèl li l ta sipoze peye 6 mil dola taks, epi nan kalkil ke yo fè, yo wè mesye Jean peye 7 mil 500 dola taks. Sa vle di diferans lan se mil 500 dola. Kisa Tonton Sam fè? Tonton Sam di, Mesye Jean, ou peye taks ou anplis. So diferans la map voyel tounen ba ou. So yo bay Mesye Jean yon refund. So dezyèm senaryo, Matant Jeanne li menm ki travay pou 56 mil dola tou li ta sipoze peye 6 mil dola tax. Aprè ke Tonton Sam fin fè kalkil li, li wè ke Matant Jeanne peye sèlman 4 mil dola tax. Tonton Sam rapidman pral fè Matant Jeanne konnen ke li dwe 2 mil dola e Matant Jeanne pral genyen poul voye 2 mil dola sa bay IRS. Lòt senaryo se ti Jan li menm ki travay pou 56 mil dola ok li ta sipoze peye 6 mil dola daprè kalkil tonton Sam m wè l peye 6 mil dola l tonton Sam di ti Jan mèsi anpil paske w peye m kòb mwen egzak ou pa dwe m mwen pa dwe w nou bay lanmen e n ap rankontre lòt ane ankò. Sezon taks la li kòmanse apati de fen janvye li fini 15 avril Se vre ke li vrèman enpòtan pou deklare taks ou nan peryòd ke yo bay la, men li nesesè tou pou ke w pa presipite, paske ou gen plizyè fòm ke w kapab resevwa pou ranpli taks ou selon sitiyasyon w, ok. Si ke w te gen plizyè travay pandan ane a, si ke w te an afè avèk kèk lòt enstitisyon ki gen fòm y ap voye ba ou pou ranpli taks, li bon pou ke w ret tann tout fòm sa yo, paske ni travay ou ni lòt enstitisyon sa yo, yo voye menm fòm ke y ap voye ba ou yo, Bat IRS. Si ke w gade video a jiske la, se paske l enterese w. Li tap fè m plezi anpil si w te kapab renmen l, pataje l, epi si w poko abòne, fè sur ke ou fè sa. Dènye pwen pou m fini video sa, se mit ke moun yo gen nan tèt yo. Depi ke se sezon tax ki rive, yo pral fè kòb. Jan ke m te mansyone avan, Anpil fwa ke w resevwa yon refund, se kòb ke w te peye an plis ke yo ba w. E gen lòt fason tou ou kapab elijib pou kèk kredi, tax credit, tankou si w ap claim dependent, si ke w lekòl full time, anpil lòt fason ankò w kapab jwenn kredi ki fè ke yo ba w kòb. Men sa pa vle di ke nan sezon tax tout moun pral fè kòb. Mèsi anpil paske w te pran tan w pou w gade videyo sa. M ap wè w nan yon lòt videyo. Bye!